Zanmim yo koman nou ye nou anfom fwa sa a mwen tou debou m pote yon enfomasyon pou ou m pa vle chita paske se yon enfomasyon ki cho cho cho e li pa cho pou moun ki deja konnen l men li cho se sou kesyon meksik yè 26 la 26 novanm 2021 an. Meksik retounen sou desizyon l te pran kont kont kiyès? Kont brezilyen. Se la m pral enfòme nou. Kenbe videyo a, prete m atansyon, nou pral pataje enfòmasyon yo pou ou. Alò chanèl sa a ou fè chwa l deja? Se sak fè gen anpil bagay nou toujou ap chèche pou nou pote baw. Se sa zanmi m yo. Anfèt, anvan menm, nap mande w pataje videyo yo, pataje enfòmasyon pou tout moun rive jwenn li. Deja, ou deja konnen, sosyete ayisyèn nan anndan Brezil gen anpil nan. Mwen ayisyen yo ki gen pitit yo fèt brezilyen e answit genyen yo ki deja natiralize brezilyen. Lòt bagay ankò nou pral pale w, nou pral pale w de Pòtigal. Pòtigal deja ouvri pòt li, pòt li pou ki moun? Pòtigal ouvri pòt li pou brezilyen. Li te ouvè l pou brezilyen, depi brezilyen yo jwenn yo ba yo vize tou legal pou yo travay. Yon premye tan l ap konsa, men Pòtigal tèlman gen pwoblèm, gen pwoblèm. E mendev ebyen li chwazi ou wi pou yon bann lot peyi. E ou menm ayisyen ou pa kache di w sa, si w al fon demand viza pou Pòtigal, monchè lap difisil ou pou yo pa ta reponn ou. Men se viza travay pou l ye, se viza travay pou l ye. Travay pou l ye tonton, paske Pòtigal bezwen anpil mendev nan kesyon travay. Fòm di sa tou, salè Pòtigal la pa tèlman wo, men kanbyè menm se ewo l ye tonton, ewo l ye! Anfèt, zanmi m yo, pandan se tan n ap kase tèt nou pou n al Etazini, n ap kase tèt nou pou n al yon seri de peyi, men fò tante, zanmi m. Gon otè ki di konsa, Moun ki echwe a se moun ki pa janm eseye. E moun ki, moun ki fè erè, ki pa fè erè se moun ki pa janm eseye. Anfèt, mwen vin di w, apre enfòmasyon m pral ba w yo la, Degaje w pou w wè ki sa w ka fè. Alò m pa di pèsòn kite Brezil, men w a reflechi. Pa pase videyo a non, pran tan n ap vin eksplike w enfòmasyon yo. Brèf! Zanmi m, m ap fè w konnen, si w ap chèche yon ajans de vwayaj e ou ka fè konfyans, Pou fè moun pou fè moun rantre nan peyi a la pa gen lòt li se shalom s s yaga aime ki kote w ka jwenn nou wap jwenn nou online wap jwenn nou nan rua ali jodi azevedo tou prè rodoviario wap jwenn nou osi nan tiktok tikitoki wap jwenn nou nan instagram wap jwenn nou nan facebook tout kote w pase wap jwenn nou e sou ta bliye nou depi w rive kaskavè oubyen sou rezo sosyo yo Nenpòt moun mande ki kote bò Noé a ye, ebyen yap deja di w. Medam mesye, si ou bezwen ou menm ki gen viza nan men w, Ayiti nou konnen azur vòl yo kanpe, ebyen tcheke nou pa Sendomeng, en de pa pa da plop plop. Msye lè l te pwofesè, elèv yo te rele mèt Noé plop plop. Ebyen nan kesyon vwayaj la, Shalom Multi Service, SIAGAM, Agence de Voyage et Tourisme, se plop plop moun nan deja nan men. Anfèt, medam mesye, se la nou pral fè. Nou pral anonse w gran pwen yo epi nou devlope yo. Premye pwen an se sou kesyon desizyon Meksik te pran kont brezilyen yo, fòk yo te gen viza pou yo rantre. Epi lòt pwen ankò, Pòtigal bezwen mendèv. Pòtigal tante avèk Brezil, valè moun li bezwen l poko jwenn li. Alò, ou menm, sa w ap fè? Fòlze tante tou, si w bezwen fè yon demand viza Pòtigal, tcheke nou, n ap ba w relasyon dokiman yo. Medam mesye se men enfòmasyon li. Pa bliye Meksik te prevwa yon desizyon kont Brezilyen yo pou Brezilyen yo antre lakay li yo fòk yo genyen viza pou yo rantre. Poukisa yo vin avèk ide sa? Se pa yon ide yo vin yon premye fwa ni yon dezyèm fwa. Ebyen nou kwè. Sèt fwa si se twazyèm fwa, yo di nan kèk ane yo, yo jwenn gen anviwon 40 mil brezilyen ki antre Meksik, yo tou pile fwontyè EU a, ki se fwontyè Etazini. Ebyen brezilyen sa yo antre Meksik, yo tou pran fwontyè a, yo antre Lèzetazini, yo pa retounen. Nan ka sa a, gouvènman Meksik la. wè ki valè ayisyen epa ayisyen brezilyen ki pase sou fwontyè la yo pran yon desizyon yo te tante pran yon desizyon humm youn nan bagay ou pat konnen lèm tande meksik pran desizyon sa epi m kanpe map fè refleksyon paske yon gran peyi rete yon gran peyi brezil pa ti peyi non menm kap kite brezil mal Brezil gen anpil relasyon diplomatik ak yon pakèt gran peyi nan kesyon bay pwodui, echanj nan komès. Ebyen, lè Meksik ta pral mande brezilyen yo pou yo gen viza pou yo antre lakay yo, Brezil ta pral pran yon desizyon tou pou pa egare, gran peyi ret gran peyi. Anfèt, mezanmi, Meksik retounen, detounen. De desizyon sa a yè 26 novanm la, olye de viza, yo di brezilyen yo pral bezwen yon otorizasyon y ap ranpli onlay pou yo ka rantre Meksik olye de viza non non non. Dat yo te prevwa pou kesyon viza a te anvigè, se te pou 15 desanm k ap antre la a. Alò yo entelijan pandan y ap panse yo ka panse yo ka bloke Brezilyen e Brezil ta pral fè refleksyon pa l tou. Anfèt, yo detounen de desizyon an yè 26 la, se 26 novanm 2021, pou yo di Brezilyen yo ap ranpli yon otorizasyon. Yo presize nan otorizasyon an, yo di otorizasyon sa a pa p yon viza.

Meksik se pa premye fwa li tante mande viza pou Brezil. Alò yo pa egare, yo panse si yo vin mande viza pou Brezil yo, Brezil pral pran desizyon kont yo tou, paske Brezil pa yon ti peyi donk yon bò ke ou ka pa konn sa, Brezil pa yon ti peyi. Anfèt, medam mesye se tout enfòmasyon sa yo nou te pote pou ou sou kesyon Meksik ki detounen yè 26 novanb la nan kesyon di yo pral mande Brezilyen viza. pou yo antre lakay yo. E janm vwe, ou menm Ayisyen ki deja natiralize, ki sou pwosesis la, ki gen pitit ou Brezilyen, m pap di nou pou n al Meksik, pou n al antre Etazini, nenpòt ki jan, men pito sa s on bòn nouvèl pou nou menm Brezilyen yo, pou pitit mwen Brezilyen, pou pitit ou. Medam mesye, lòt pwen n ap devlope pou ou n ap fè w konnen, Pòtigal la te ouvri yon pwosesis, yon akò ki ka sa ki ka gen 3 mwa de sla, li, nan yon premye tan lè Brezilyen yo ale Pòtigal, yo te kont ilegal. E Pòtigal ouvri kad la, li di tout Brezilyen ki antre depi yo antre lòt bò a yo legal pou yo travay, yo ka ale. Men, la sèl choz. Yo te di Brasileiro Nato. Ki sa ki Brasileiro Nato a? La a y ap pale de Brezilyen natif natal. Se pa pou ou menm ki natiralize. Tankou pou medam mwen yo ki fèt isi, yo rele sa yo Brezilyen natif natal. Men nan lang mwen se natif natal. La, yo menm yo pale de Brasileiro Nato. An fèt, yo wè desizyon an, valè moun yo ta bezwen paske yo bezwen elèv. Gen anpil enpreza, konpayi ki ouvri.

Tante fwonte bann viza men viza travay pou Pòtigal lò di Pòtigal ou wè ou di youn nan peyi an Ewòp yo pa bliye yo di Ewòp di li pa gen papye yo pa bay papye anfèt chak peyi an Ewòp yo yo gen prensip sou kesyon papye ann pran Espay Espay gen prensip pal se sak fè Yo ta pral, la France ta pral kanpe pou l di bon, peyi an Europe yo, yo pa respekte règ jwèt la, gen kèk peyi yo panse pou, gen pakèt peyi ki sòti deja, gen kèk peyi yo panse pou yo retire. An fèt, ou menm Ayisyen, tante, bon wap tan wè kanè siye, ebyen, dan kèt mwen Chanson, fò tante, fò tante, si w pa janm tante kouman w fè w wè li pa gen chans, non pa kite mo sa sa kanpe. An fèt, Pòtigal elaji gad la pou lòt nasyon nan kad yo bezwen mennèv pou travay. Fabi e youn nan bagay map diw e nou menm ki brezil nou gen anpil valè wi brezilyen yo malgre sak pa bon yo gen fè kè cho lè yo wè w pou mache yo gen kay men gen tou ki di konsa oh ayisyen sosyete ayisyèn nan vin isi vin moutre nou fwa pa ta moutre nou fè moutre yo fè ekonomi moutre yo abiye chèlbè e answit moutre yo ebyen yo di ayisyen toujou santi bon. Ou menm ou pap konnenn paske ou pa gen relasyon avèk yo zanmim chèche valè ou ayisyen kanpe nan presans ou nan travay respekte moun et sa map diw la pou tout peyi vre respekte moun e menm o etazini an ewòp kote ou ye lè ou rive ou patron ou te di patron wap travay wi wap travay wi wap travay respekte tèt ou premyeman bondye ap beni w nale bay bann bèl enfòmasyon m pote pou nou pataje video sa pou lòt moun vini li ne soyez pas egoïste zanmi w nou ye glody SIAGAYEMI nan tiktok. SHM nan tiktok, instagram, facebook wap jwenn nou rele nou pou pasaj avyon yo rele nou pou rezèvasyon otèl rezèvasyon itinerè rele nou nou disponib oh oh sa wap fè konsa see you later nan lòt videyo.